Amos André kòm prezidan pwogram a nan men de prezidan Fwon Ine pou la Renesans Dayiti. Nou gen privilèj pou nou livre a pèp ayisyen an e a la kominote entènasyonal la pozisyon di Kongrè nasyonal. Pompeo a lanmè e la pozisyon de fur voye Nicolas le chef d'Haiti e pèp Ayisyen an nan difikilte. Nou tout konnen depi tanto 5 an Ayiti ap travèse yon kriz ki ekstrememan difisil e pwofond. Soti depi lanmò prezidan Jovenel. pase pa prezidan Ariel I, prezidan premye minis Ariel rive jis jounen jodi a nan yon gouvènman enterimè a ki sou plas, nou tout konnen kalamite pèp ayisyen ap pase, keseswa nan katye popilè yo, keseswa nan depatman yo, keseswa nan lekòl yo, nan òganizasyon yo, nan strikti yo. Malgre tout kri popilasyon an, Malgre tout inisyativ ki antreprann de pa e dot, pa janm rive gen yon ale miyò pou pèp ayisyen an, ni pou peyi a tout antye, e menm kominote entènasyonal la ki akonpaye nou, li fè anpil efò e li menm tou jodi a li vin viktim e li vin yon pati antyè de kriz la. Dènye evènman yo. Vin rann bagay la pi difisil pou nou apre depa cpt a ki kite yon siga dimen nan 2 pwent yo. Kote yo ban nou yon premye minis revoke ki ap la pou dirije lèzafè kouran. Epi nou gen yon prezidan demisyonè a manda l fini ki sou reskonsablite pa li, li travèse pouvwa a bay yon pouvwa enterimè, sa vle di pèp ayisyen an vin nan sityasyon difisil. Lè nou gade Konstitisyon 1987 la, Lwa Repiblik la e akò ki mennen nou vè gouvènman sa ki la jodi a, nou twouve nou kafou, li ekstrèmeman difisil pou nou twouve yon konsansis, pou nou twouve yon konpwomi, yon antant pou nou kreye lespwa pou pèp ayisyen, pou nou kreye lespwa pou Ayiti e pou nou etabli yon pon de kominikasyon. avèk kominote kominote entènasyonl la ki fè pati de kriz la tou e ki ap chache solisyon avèk nou ki poko janm jwenn li. Kongrè nasyonal ou a nan men l. Nan demach li bay tèt li, li rankontre sou le teren avèk plizyè gwoupman politik, li rankontre avèk asiz Mondana, Li rankontre avèk pa dè koulwa, pa ofisyèl, men ofisyèz, ou ofisyè padon, pou kapab etabli yon dyalòg nasyonal pou nou wè ki jan pou nou soti nan sitiyasyon sa a. E nou swiv avèk mwen menm, le chargé d'affaires, Rousters, ki se reprezantan gouvènman ameriken e ki te mete tout fòs yo dèyè yo apre 7 fevriye ki sot pase la, 7 fevriye 2026, kijan yo te lage tout fòs yo e yo menm mete presyon sou nou ann Ayiti pou yo enpoze yon pouwva e malgre sa nou wè li pa t ap ka bay repons pa rapò a entèwogasyon, odisyònman ki te genyen anndan. Sena ameriken Edward li menm rive depale kote li di ke gen 12 mil gang ame nan peyi a, gen 3 mil ki byen ame e alò ke lè nou gade tout lajan ki depanse nan Kenya, nan Kenyan, nan peyi a, tout lajan ki depanse nan lapolis pou bay sekirite, yon gang menm pa janm arete ni jije. Sa vle di ke. Li konnen se 12 mil gang, li konnen se 3 mil ki ame, e sa vle di ke li fè yon resansman, sa vle di li gen yon lis chak gang ki kote yo ye, e li konnen ki moun kap dije yo, kòman ou eksplike ke nou pa janm rive rezoud pwoblèm sa? Sa vle di ke li ban nou konklizyon ke se pèp ayisyen an. Li menm ki pou chita otou don tab pou yo te vwe solisyon pou pèp ayisyen yo menm. Se nan kontèks sa a, Kongrè Nasyonal Wanament vini maten an. Li mande laprès konkou li pou l pibliye, fè ale byen lwen mesaj ke nou pral delivre ba peyi a, Pou pèmèt ke nou soti nan sitiyasyon difisil ke nou ye la. Premyèman, Kongrè Nasyonal Wanament rete atache a prensip de baz yo, kote ke nou te gen yon rezolisyon ki mande pou peyi a gen yon gouvènman bisefal, sètadi fòk gen yon premye minis pwovizwa, de tranzisyon, yon prezidan pwovizwa de tranzisyon ki pou pèmèt nou ka pran responsablite anndan peyi a paske la repiblik angaje tèt li atravè yon konsèy dè minis ki prezide pa yon prezidan de la repiblik e sipòte pa le premye minis. Sa vle di ke si pa gen prezidan nan peyi a, Non sèlman nou pap ka pran desizyon pou nou angaje Larepiblik, men nou pap ka etabli relasyon bilateral e miltilateral avèk kominote entènasyonal la pou pratike devlopman ekonomik fè nan peyi a e etabli sekirite pou pèp ayisyen an vake a okipasyon l. Dezyèm rezon ke nou ta dwe atire atansyon peyi a e otorite yo se ke pa gen kenn otorite an Ayiti ki ka angaje leta ayisyen san se pa konsèy dè minis. Yon prezidan, yon premye minis ka fè konsèy de gouvèneman ke se swa nan konstitisyon amande a, ke se swa nan konstitisyon 1987 la ki pa amande a, nenpòt nan yo, leta angaje l atravè yon konsèy dè minis. E se li ki otorize pou sou plan entèn pou nou pran desizyon e sou plan bilateral avèk zanmi nou gen alegere pou nou gen akò, trete, konvansyon, ke se swa o nivo Nasyon Zini, ke se swa al OEA, ke se swa avèk caricom ki se kolaboratè imedya pèp ayisyen an. Sa vle di ke nou nan yon vid konstitisyonèl. Enstitisyonèlman nou gen gwo difikilte. Pa gen paleman nan peyi a. Pouvwa egzektif la iche an miyèt moso. Kou de kasasyon ki reprezante pou pouvwa jidisyè a, lè tou ansanm ki reprezante souverènte nasyonal, e la souverènte nasyonal se w kob aktivite, se w ko aksyon. Nou wè kote Galazon divize an miyèt moso, pa gen posibilite pou yo jwe wòl yo kòm sa dwa fèt. Jodi a, wout la ki pou mennen nou vè stabilite a, ki pou mennen nou vè yon solisyon son dyalòg nasyonal antre tout Ayisyen. Ke Ayisyen ki fè peyi a mal, ke Ayisyen ki fè peyi a byen, nou dwe chita pou nou vide lè kontansye e pou nou dirije, pou nou pran moun kilfo atravè yon akò politik. Pou nou konstwi yon Leta ki vivab pou pèp ayisyen an e pou nou rekipere prestij nou, pou rekipere diyite nou, pou ke Ayiti ap mache avèk latèt altye a e ke nou konfrè dyaspora e lòt moun ki aletranje ki gen anpil difikilte, nou ka gen espwa yon jou pou nou kreye stabilite politik nan peyi a, pou yo ka retounen viv tankou tout pèp ap fè nan zòn kote yo ye jodi a. Nou ap lanse yon apèl bay Premye Minis Abed Didier Fils-Aimé. Premye Minis gade otou de ou, gade chak moun nan zye, di yo ki tèks lwa ki ki mennen w la kote w ye a. Di yo sou ki atik nan Konstitisyon an, keseswa amande ou ou pa amande, ki ba w dwa pou pran desizyon pou angaje peyi a. Mande tout konseye jiridik ou yo, di yo li Konstitisyon 1987 la, Keseswa nan atik 58, keseswa nan atik 139, di yo ba w tèks la devan w pou w gade li, kis kote w gen otorite pou w angaje peyi a, e nan konbyen tan w ap kreye stabilite, nan konbyen tan w ap debloke wout Nò, w ap debloke wout Sid, e pou pèmèt pitit pèp la jwenn wout. pou yo al evakye a okipasyon yo, pou timoun yo ki nan lekòl, pou moun k ap vyole nan tout kan yo, pou moun k ap pase mizè nan katye popilè yo. Premye minis, s on ka grav, s on erè de lèz majeste lè ou menm ki otorite nasyonal, keseswa de fèt ou konstisyonèl, Ou gen de fòs etranje ak yan peyi a k ap tiye pitit pèp la alò ke yo konte sou ou pou ta defann yo. Kèlkeswa zak yon Ayisyen fè, keseswa se bandi li ye, keseswa se moun ki vole prensip, lè lwa de la repiblik dwe kanpe debou pou pèmèt ke yo jije yo, si yo koupab yo ale nan prizon, si yo inosan yo ale lakay yo repare yo, men pa gen kenn sitwayen Ayisyen. ki gen dwa otorize rele yon fòs etranjè a ki vin antre nan peyi a pou tiye yon moun pou kèlke koz ki se swa. E sa a, Madonceau, ke se yon ka grav, se yon vyolasyon de la konstitisyon, se yon se yon vyolasyon de dè dwa imen e trete konvansyon entènasyonal yo, se yon dwa ke, pa bliye, Ayiti se yonn nan peyi ki li Chat Nasyonzini an, se Emile Selon ki li Chat Nasyonzini an ki garanti dwa sitwayen Dwa pèp yo pou yo viv lib e libè lakay yo e pou yo gen lalwa avèk otorite ki met an aplikasyon lwa yo pou yo ka sanksyone lè yo fè yon bagay ki pa sa.